Ki chèn ki pa bon? Chèn yo? Men tou yo la. E pa vye chèn Tony Mix yo non. 2000 moun kole. Kilè ye la mesye? Bon nou pa gen dòmi? Antouka, e dosye k ap bat moun la, dosye mwen k ap bat moun la, se, tande byen, m pral di nou sa klè. Tout fòs di mi danje. Nou konn fòs mwen? M pa gran ya moun. Si yon nèg rayi m, m djòp pou ou. Mwen m pa gran ya moun mwen. Demen m vin la m frape w demen m bliye w wè m pa gen tan pou moun ap nan joura moun kòm si nou wè m gen tan pou bagay sa yo la mwen m demen fin frape w m fini avè w wè m depi se atis ou ye m frape w m fini avè w m pa gen tan m rete nan pale anpil avè w non men do men dosye k vin li nou la Guy Wewe vòlè ipad pitit Dadou a vle di Guy Wewe sa la e pa ti vòlè k frekan a demi non ti vòlè k rele Guy Wewe a la bon kounye a pou nèg la fè tout byen sa pou kounye a pou ap derespekte l nèg sòt kòm si mwen m. M vin santi M vin santi kounya m pa sou fè M pa vle fè byen ankò menn Gade etwal non chou Gade etwal non chou E la yo di misye dyòlè a Gade etwal non chou tonnè Gade etwal non chou Eh, m pap fè show relax map relax. Gade etwal non relax. Eh relax, mete etwal nan relax la. E antouka dosye mwen kap mennen la e dosye Florence Blondedy. Dosye vye tchonn sa la preske fè Blondedy fou fou wi. Pou nan fè foto san kilòt epi pou nan di ap joure pitit ou. Hein? Ki modèl ou ye pou tifoul la lage 15 ans Ki modèl pitit ou k pral lekòl 15 an pou yap wè foto manman nèg hein on fo bounda mete anlè kenbe anlè podyab di pèfè kounya ou pral di moun ap joure pitit ou mwen m pa nan joure pitit ou m pap janm antre ladann men kòmsi hein pou pou on koze vye tchon nou fou ou wè yap pale de Florence yo pa janm pale de ou kounya ou rantre ou fon vye foto mete tèt bounda w di sèt ou tè hein kounya di pèfè t pa janm gen fòs poul kenbew pou poukisa pou vyouz pou yo ka pale de ou.

Florence al nan vye tchoul. Ou menm fè hiv. Depi ou fini kounye a pa gen diskisyon ankò, pa gen bri ankò. Bon kot sa k gen la pou Blondedy kòmsi serye konsa la. Rale foto san kilòt yon fo bounda. Mete kenbe anlè podyab di pèfèk san fòs. Timoun anlè podyab di pèfèk san fòs. Timoun nan pa menm ka kenbe granmoun nan. Epi talè w pral tande oh wi nèg sa e rayi l rayi m wi. Talè w pral tande oh wi nèg sa e rayi l rayi m wi. Men verite an kòmsi. Nou pa renmen verite pandan wap di moun ap jwe pitit ou gade komsi gade yon imaj wap vann pou ti fou la lèl pral lekòl wap di mte wè manman wi kebe ap pandye boundal wi ti moun yo ap gade facebook tou e lèw wè manman ou pandan wap joure yo ho wi ap joure pitit ou men ou menm wap joure pitit ou a tou wi jan wap vann tèt ou a la wap joure ti fou la tou wi ki laj lòt la kounye a gade modèl kounye a gade modèl vid gade modèl foto wap fè. Humm eske epa ou kap joure ti moun sa yo la pandan ou di se moun kap joure pitit ou epi se ou kap joure ti moun yo Hein kounye a pou yap di pèfèk podyab epa kenbe l ka kenbe granmoun nan non elam di w wi ti moun se ti bèt podyab li oblije kenbe manmi li ap fout tiye tèt mwen wi antouka ee li paka konsa li paka konsa mezanmi. E li pa ka konsa. Bagay bagay vnh sa ap tiye blondedy wi. Bagay vnh sa ap tiye blondedy wi. Si yo te met tèt yo ansanm la. Yo te ka mennen blondedy la nan relax yo. Men se se florent blondedy se men fanm a nonm. Men fanm a nonm. Yo te ka met tèt yo ansanm la. Yo degaje yo yale yale. Li ale bagay komsi vietyonn komsi son bagay m pa konprann se BT epa BT epa MTV nou la pil anmweyy si Florence te fè BT MTV m te ka konprann la mwen menm la m tap kontan Florence fè BT Florence fè MTV ok la pa gen pwoblèm men vye vietyonn nou bay tèt anba moun sal vietyonn nan bay moun sal moun fini nèt wi kal ladann.

Koulya m bay poukisa la blondy preske mouri la ap fè vye foto mete bounda w anlè ou son vye granmoun manman de pitit manman de pitit wap vann bounda w anlè konsa pou wap vann kòw konsa poukisa pou yo ka pale de ou tou rantre nan studio fon vye mizik tèt anba se mizik tèt anba ou konn fè rantre nan studio la ou fon vye mizik tèt anba fè moun pale de ou men ou paka gon bèl pitit konsa ou gen de bèl pitit. Men kisa wap kite pou yo la? Kisa wap kite pou timoun yo la menm? Chita la fon vye foto podyab, pran dipèfèk egare pou bann timoun yo. Li pa egare non frèm. Grangou pòtoprens di wi. Grangou pòtoprens di wi. Li pa egare l egare non. Ou panse si l te gen mwayen, ou panse l tap kite blondie fè tout grimas avè l vire tou nan pran nan gri facebook? Ki relasyon serye konn ki konsa? Vire tounen lang sou Facebook ap fimen hookah? Ki relasyon serye konn wè moun serye k renmen vre hein bagay serye chita la sou Facebook sou Instagram pran lang san rete ap fimen hookah san rete hein kote w konn wè bagay sa relasyon serye? Wè Florence nan wè Florence nan papa li ka gen defo yo kraze Florence tou kiyès yo pa kraze yo kraze Florence sou Lalanne. M konn nèg kap kraze Florence lan wi nan Miami men Florence li gon janl vann tèt li li gon janl vann tèt li la Florence ka kraze tout moun nan zòn nan lè w pa konnen non m te gon ti fanm Peguiville konsa wi li kraze tout nèg nan zòn nan zuzu zuzu li pa janm nan joura moun mi wa cho pa w e lanpou m te rele l lè m wè l li tèlman cho nan zòn nan e lanpou n rele l. Yon jodi se monchè m pral tcheke lanp ou an. Yon jodi monchè e lanp ou m pral tcheke la. E lanp ou m te rele l. Tou ap pwopòz moun, moun la kalya pwopòz moun bagay kòm si si si bagay. Tout nèg kraze nan zòn nan vò. M di yo e lanp m pral tcheke lanp la. Wi o. A m pral tcheke l a. 3 mil moun kole. M pa menm sou sa menm. 3 mil moun kole isi a la. E lanp wi, e lanp wi m te rele l. M te gen yon bò laga la. E menm jan a Florans wi, lanp wi m te rele l. Wa dou pa w dous, dousman. Veye l vòlè a. An tou wè Florans la, l ap kraze peyi a, ou pa janm wè l nan anyen, ou pa p janm tande l. W ap wè l kraze peyi sa la, ou pa p janm tande l nan anyen. Ou janm tande l nan fè bri, ou janm tande l nan grimas, l ap regle tout afè l. E menm jan a Blondedy, se sa Blondedy te fè. Ou ye lanp wi m ta relel papa lanp monchè m pral tcheke lanp aswè a m pral fon vye kraze Kat etwal nou cheve se met etwal nan cheve ya. Li pa ka konsa. Li pa ka konsa. A laj ou vin granmoun. A laj ou vin granmoun. Kounya pou w rete, pou w ap fè foto tout bounda w deyò, tout epi bounda pa menm pou w menm, e kale bounda w, mete bounda w lè podyab, ti malere a san fòs l ap pote w. Hein? Ti malere a san fòs li menm l ap pote w podyab, san fòs. Kote ti malere a jwenn fòs podyab pou l kenbe gwosè manman sa. Men sa yon gwo manman wi. A la granmoun kannay dezòd. Men an tou ka, n ap tcheke ti dosye. Nou konnen show a lay demen. Si gen tan, e m ap fin choute videyo a demen la. E pa toutan m ap pran pou w non Claudia. E m pa konprann ou menm non Claudia. Mete granmoun sou ou. Mete granmoun sou claudia. Epa toutan m paka pran pou ou gen bagay wap fè tou ou paka al nan chire kay vòlè Shabba travay trè di menm si son vye vòlè dwòg li ye men l degajel men epa tout bagay pou fè antre nan kay chire kay sa rele renmen kòmsi renmen ou renmen nèg la toujou Claudia fon poze fè afè paw mwen menm m pap tenk ou men fò fon relax fon poze. M konn sa m di w, ou kite ou kite sa. Afè pa wap fè grimas fè w mete w anndan vye prizon tou sal an Ayiti hein poukisa la poutèt vye yon vye nèg lèd ou ta avèl deja si w te vle ret avèl epa kounya pou wap fè tout grimas sa yo m renmen w anpil se baz mwen afè pa m ou ye fon w relax fon w poze ok fon w poze fon w relax poze ok fon w poze fon w relax nouvèl ki vin jwenn mwen yo di m se mande w al mande Shabba tounen bon kot sa wap mande tounen an la bon ou fin fè tout bagay ou deja hein. Nan ki mande tou non ye la. Epa m ou ye, ou wè m pa vle flito, epa m ou ye, m renmen w anpil, e baz mwen ou ye, fè yon relax wap al dòmi nan vye prizon an Ayiti, hein, pa menm gen dlo pa gen anyen, wap dòmi, ou pa gen telefòn, ou pa gen anyen, poukisa la poutèt vye shabba, yon vye nèg lèd, hein, ou te ka jwenn yon lòt bagay. On vye vòlè, on vye vòlè ou te ka kite sa, kite sa pase, kite l pase Claudia. An tou ka m pa nan studio a la, m pa ka men e lòt week-end k ap vini la m pa m pa m pa p dous menm non. Lòt week-end la m pa p dous non la e studio sa yo m klè m di nou sa. Video m sot choute la, m di fò m fò m moute kanmenm jan sa ye la. Dosye dosye k vin jwenn m la, yo di m nèg wè k ap an tou ka ban m kite ban m kite dosye ban m kite dosye sa tande ban m kite dosye sa tande. E map di tout moun, timoun pa antre nan jandam ok, timoun pa rantre nan jandam Depi se yon nèg ki ba e sal wap fè mete grenn nan moun dow Paske pa bliye, pa bliye ou ka fè yon bagay m baw vag Pa bliye ou ka fè lòt moun yon bagay yo baw vag Men se pa tout moun kap baw vag Yo dim gon vye malfektè la k fon vye lanp sal la. Yo dim gon vye malfektè la k fon vye lanp sal la vre. Gwo koze wi. Non yo di Claudia jalouzi lap fè wi. Claudia mande Shabba tounen Shabba dil pap tounen. Bon nan kisa Claudia foure kòl la mesye An Claudia afè pa mwen Cloclo nan kisa wap foure kòl la Jerry hein ou kitel ou kite lèt hein kite li kite li mwen mta mwen mta fanm mpa tap kite Shabba mwen menm mwen mta mta fanm mta gon nèg tankou Shabba hein mwen mta fanm mta fanm mta fanm mpa tap kite Shabba Shabba paka fè ou konn sam diw Shabba men wotè Shabba Shabba paka kraze Shabba pa ka fè anyen. Shabba se gwòs li ka gwòs moun. Mwen menm m ta fanm m tap janm kite Shabba? Bon kite melem mwen. Bon kite melem mwen menm avèk Shabba. E m la m baw ti love ou. M bon w vye kraze. Bon kite melem. E bon ou pa ka satisfè m. Shabba pa gen anyen. Hein? Shabba pa gen berejèn men Shabba wi. M renmen Shabba. Men berejèn Shabba wi. Men berejèn Shabba wi. Men berejèn Shabba. Awi vye shaba son vye abòdyòl ye on zam tou lap lage kritik lap lap lap lap lage tout bagay nan mou pou m ta fanm mwen menm m jwenn yon vye abòdyò tankou shaba la map kitel nan jamè mwen te m rete la m kite vòlè a mouri nan menm san berejèn san ren monchè men men shaba wi men berejèn shaba wi kounya san ren m ta gen shaba m pral kite shaba m kite mele boum ta m shaba mèt gen nenpòt 50 fanm. Chak avèk Kounye la wap nan goumen, nan dòmi nan prizon, fon pakèt bagay, kraze kay, wap bay gwo aksyonè. E pa tout bagay pou fèm dakò. E moun pa mou ye. Moun sa m di w, ou konnen m renmen w anpil, sa fè pa mou ye. E pa tout bagay pou fèm dakò. Ou konnen, ou konnen Chaba son vye, e konnen sa m di w. Ou konnen Chaba son vye rad sal li ye. E maji l fè nan mouda Claudia yo. E maji li fè nan mouda Claudia yo. Li boulvèse Claudia yo. Gen bagay Claudia fè Claudia pa konnen non. Gen bagay Claudia fè la Claudia pa konnen non. Chaba ap fèl peye bouch li. Chaba e gwo malfèktè la. Fòk Claudia met pyel deyò. Bagay wè Claudia ap fè la. Se spèdisyon chaba fè dèyèl wi. Claudia pa konnen sal fè a non. Se Shabba k fè spedisyon dèl. Gwo spedisyon sa a m konnen menm ou fin jwenn mwen la menm. Se spedisyon Shabba fè yo ava dèyè Claudia epi Claudia antre anndan kay la yal goumen. Mande tounen kareman. Epi vye Shabba di l pap tounen. Anben di m klè m di nou la. Espedisyon wi. Vye malfektè sa a gen pi malfektè wi. Sa pa gen 2 mouchwa wi nan pòch li. Pa gen rezon, pa gen rezon pou n nan tout goumen sa a. Mwen nou kite m kite, mwen m kite avèk ou, nou kite m pa nan tout joure avèk fanm sa yo. Nou ka joure lè n ansanm, men depi n kite m kite. Lè n kite m pa bè konn sa k ap regle, ou pa bè konn sa k ap regle. E kwa m fonksyone. Nou pa ka nan kite, nou fin kite, nou la n ap joure toujou, joure san rete. Ye John. Nan hiv lap mennen w. E papiyon ap mennen blondedy nan hiv. Men ou gen kob nan men w konsa jan w di w gen kob la la. Rele yon gwo atis fè mizik avè l epi ou kanpe. Kote w paka rete la ap ranse nan figi moun, chita la fè foto, pran dipèfèk podyab yon timoun, yon timoun mete l kanpe, mete w kanpe nan men l podyab. Kanaval ok kot foto a. Kote tout bgy tap. Blonde di foto kot foto a. Ebyen 3 jou e kanaval li ye. E kanaval li ye. Bay se kanaval yo ye. Premye jou l cho. Dezyèm jou l cho. Epi twazyèm jou l fini. Kote foto. Ou janm tande pale de foto anko. 3000 moun kole isi a la menm. M pap menm fè show menm. Relax map relax. Bagay se kanaval yo ye. Bay foto ap ranse. Bay poz. Bon nenpot bagay le kanaval li ye. 3 jou. 3 jou ou gen yon vye vòlè ki rele tèt li papiyon an vye vòlè sa fèl bò kòb ou. Kanaval yo ye 3 jou fè foto mete bounda w anlè wi la ou lap fè bri 2 jou 2 jou 3 jou l fini ou tande foto e foto ankò ou tande bagay foto ankò se menm jan avèk bagay rap malòn e malòn king king king rap kreyòl ou pral fè bri 3 jou premye jou al fè bri dezyèm jou epi twazyèm jou l fini nan kisa malòn king rap kreyòl la la king rap lavasyèt nan lafouchèt. Nan kisa malone king ye kom si king king king rap kreyol nan kisa la nan lave asyèt nan la fouchèt ou byen nan fè mayi e pou florans chak maten ou byen nan volè radyo machin moun ou byen nan fimen bòz nan banm konn nan konn malone ta m dou sa gasonm pa kitem kwaze w is dem kwaze w map bat ou pou blofè.